Bonjou, bon apremidi, bonswa. Se toujou menm mwen menm nan, Asnick Belizaire nan Ti Bondye Show. Mwen vle di mèsi a tout moun ki toujou ap sipòte m yo. E si w fenk branche sou sanèl sou chanèl sa, si w poko abòne, silvouplè fè sa, abòne pou nou. E sa ap vle di anpil pou mwen. E jan w ap gade devan w lan la, w ap wè ke nou gen yon nou gen tablo twazyèm kou anglè ke m fè a. nan ki se jodi a msi m chwazi vini avèk sijè pwonon yo pou nou pou montre nou kòman kòmnsike pou ka kòmanse fòme ti fraz ou si w ap swiv mwen e si w poko wè 2 premye sa m fè yo e chache nan tout videyo m gen yo paske m gen anpil videyo deja pou w kapab jwenn yo epi pou w kapab avanse ansanm avè nou si w fenk branche si w fenk abòne avèk chanèl sa ok. Ok. Nou genyen sijè pwonon yo sou tablo sa. E kisa konsije yon pwonon, kisa l vle di, kisa l reprezante? Sijè pwonon yo se kòmsi ke se kòmsi yo ranplase yon non pwòp lè w ap pale, tankou lè w ap fè yon fraz. Epitou, non sèlman l ranplase l, li fè w konnen, li fè moun w ap pale avè l la konnen ke e espesyalman a ki de kiyès wap pale e kisa ke w vle di kòmsi se menn se li menm ki reprezante tout sa w vle di yo se li menm ki ba nou ki fè nou konnen de kisa w vle di se sa ke ki yon pwonon yon sijè pwonon e pandan se tan tou gen yon pakèt e diferan pwonon e map vin avè rès yo m pat ka mete tout sou yon sèl tablo ki fè ke m pat mete yo la men m panse sa yo pi enpòtan E sa fè sa m vin avè sa avan. Ou pa bezwen pè nan yon ti tan ki pi tou, ki tou kout, m ap mete rès yo sou tab la pou nou. E m pral di tout pwonon yo, sijè pwonon yo an anglè, epi tou m ap, pou nou ka avanse. Ou gen I, you, he, she, it, we, You, day. E kounye la, se konsa w di yo an angle, e j, sa w ap gade la a, lè m mete egal la a, se konsa pou ou di l ou menm an angle. Kòmsi ke menm lè ke ou vle lè w ap pratike nan nan poukont pa w, ou kapab di sa yo, ou di I, you, he, she, it, we, you, Day. Menm lè ou kwè m ou wè m ke m ekri sa konsa. Si w vle retire i a ou ka retire l ou di a a yo fini. Menm lè ou ka retire i sa dèyè dèyè l la. Sa a nan kreyòl m ekri yo se se konsa se konsa yo sonnen. Ou gen dwa di day si w vle. E w ap toujou di ou se mo anglè w di. Mwen menm se konsa se sa m te itilize m toujou di nou sa. Li fè l on ti jan pi fasil. Se sa ke mwen menm, se teknik sa m itilize. W ap wè nan tout moun k ap montre w kòman pou yo pale angle, yo gendwa pa itilize l konsa. Mwen menm si m t ap ekri w an an kreyòl, son yo fè a, se konsa m t ap ekri l. Trè trè trè trè fasil. Sa vle di, ou gendwa pa ka konprann li nan kòman pou di mo yo, ou pa bezwen pè. Jan w wè m ekri yo pou ou la a, e w tande jan m di yo a, di l epitou fini. M ap redi yo ankò pou w kapab tande. I, you, he, She, it, we, you, they ok e kisa yo vle di I vle di mwen you vle di ou he vle di li she vle di li it vle di li we vle di nou you vle di nou They vle di yo. E m konnen ke lè w ap gade ou wè li repete twa fwa, m pral ba w pou ki rezon ki fè ke l repete twa fwa. Sijè pwonal an premye pèsòn swa pale de yon moun oubyen de tèt ou o sengilye, w ap tou w ap itilize I. I ki signifi mwen, se kòmsi w ap di, si w t ap di ke w gen yon mango, w ap di mwen gen yon mango. I have a mango, mwen genyen yon mango. So e konsa ou ou ap itilize I nan sans sa. So ou ap pale de yon sèl pèsòn e moun sa ou ap pale de li a se ou menm, so ou itilize I. Sa vle di, mwen gen yon mango. Ok? Dezyèm pèsòn si sengilye, sa vle di ou ap ou ap ou ap pale de ou, ou ap pale e jan ou di l la se you, ou ap pale de yon lòt moun So, si w ap pale de yon moun, w ap di se ta kòmsi ou t ap di ou gen yon mango, w ap di You have a mango. Ou konprann? Ou di ou gen yon mango, You have a mango. So, ou itilize sa, ou itilize you, dezyèm pèsòn di sengilye a. Epi tou apre sa ou vini ou gen twazyèm pèsòn di sengilye. E si w ap gade la m mete an parantèz mèl ki vle di mal. men l vle di mal, jan ou di la yo ekri menm jan an kreyòl swa y ap ekri l an fransè e li ou e ou di ou di jan w di l ann angle a se he he ki vle di li so ou t ap di li gen yon mango so si w ap pale kòmsi ke w ap pale avèk yon lòt moun gen yon twazyèm moun ki la so pou dezyèm moun nan ka konprann ou plis twazyèm moun nan ka konprann de kiyès w ap pale w ap itilize si se yon gason moun w ap w ap reprezante w ou vle fè m konnen lòt Tou le lò de moun yo kon a kes w ap pale a. W ap itilizan, w ap itilize he. He has a mango. Ok? W ap di he has a mango. Ok? So, se sa w ap itilize. W ap itilize twazyèm pèsòn di sengilye a. Epi tou w ap itilize Mèl mèl vèsyon an paske an nan an kreyòl nou menm nou pa genyen nou pa genyen yon mal vèsyon nou toujou itilize li pou mal ni femèl epi tou ni pou nenpòt bagay ke wap pale de li a lèm di nenpòt bagay kòmsi ke e papye oubyen bèt nou toujou itilize menm li sa an kreyòl men nan lang angle a li diferan e bèt la gen Sijè pwonon pa l, Mèl la gen sijè pwonon pa l, femèl la gen sijè pwonon pa l. So, lè w pran twazyèm pèsòn di sengilye, epitou ou pran femèl la, se sa, lè sa w di she, sa vle di pou tout fi w konnen, ou di she, ki vle di li toujou, an kreyòl. So, si w t ap di, Si w ap di madanm ou gen gen yon mango, w ap di She has a mango. Menm si w te di he pou yon gason, ou di she pou yon fi. Epitou apre sa, si se yon bèt, yon bèt w ap di ki gen yon mango, ou ka pa di The dog has a mango. W ap di It has a mango. Sa w ap, w ap ranplase mo chen an, mo dog la, ki se chen, ki sinifi chen, w ap di e. Pou w pa fè pleyonas, pou w pa blid ap repete, repete dog, dog, dog, dog, w ap repanse l pa e. So depi se, depi se yon chen oubyen nenpòt bèt la li a, yo itilize e. Men an lang kreyòl la, nou toujou itilize li. Li gen yon mango. Ou t ap di an kreyòl, men an anglè w di, It has a mango. Ok? Epitou, apre sa, twa sa yo k rete a, se yo o pliryèl, kòmsi ke e si w ap di premye pèsòn o pliryèl, ou di wi, e lè w di wi, tèt ou enkli ladan l, nan wi sa, ki se premye pèsòn o pliryèl la, ki se wi, sa vle di, ou di nou, ou enkli ladan l. Lè w enkli ladan l konsa a, Sa vle di w ap di nou gen yon mango. Sou ta ap di, w ap di nou gen yon mango, w ap di We have a mango. We have mangoes. Pase We have mango. Paske sa vle di chak moun gen yon mango. Se sa ke ou vle di la. Nou gen yon mango. Ok? Nou gen yon mango. Oubyen. Ou byen epa chak moun gen yon mango non nou gen yon mango sa vle di nou gon mango pou nou tout ok we have a mango sa vle di nou gen yon mango pou nou tout apre sa dezyèm pèsòn o pliryèl la ki se you ankò ou wè jan you reprezante ankò e m kwè ou gen you pou pre pou sengilye ou gen you pou pliryèl ankò la se pa yon erè non li ye se konsa li ye sa vle di se ou k pou konnen lè w di you. you e kòm si w te di nou ankò, men nan lang angle a you sa a ou pa enkli ladan l. Sa vle di ou retire tèt ou nan you sa a. Sa vle di w ap di You guys have a mango. Depi w di l, epitou moun y ap deja konnen e ou menm ou pa ladan l. Men lè w di wi, ou enkli. Se diferans ki genyen ant de mo sa yo. Se diferans lan. Epi tou, twazyèm nan, ki se yo, lè w di they, ou ki vle di yo, epi tou ou menm ou pa enkli, sa vle di yon gwoup moun, yon lòt gwoup moun san ou menm ou pa ladan l tou. Ok? They have a mango. Yo genyen mango. Ok? Ou byen they have a mango ou byen yo gen yon mango pou yo tout ok se sa ke sa yo reprezante se sa ke yo sinifi e menm lè ke nan yon sèl pasaj ou pa konprann yo re repete videyo sa rejwe l rejwe l e jiskaske l fè sans nan zòrèy ou e m pwomèt ou ke depi w rete ansanm avè nou ou abòne Nan yon ti tan ki pa twò long, ou gen pou pale anglè vrèman nòmal. E ou pa bezwen pè, tout sa m ba w la yo se bon bagay yo ye. E se sa Bondye mete nan tèt mwen pou m fè, m fè l pou nou. M fè l pou nou. E si w poko abòne silvouplè, abòne. E mèsi a tout moun ki abòne deja yo. E si w renmen sa k ap fèt la, renmen videyo a, ba nou yon ti like. epi tou pou nou kapab kontinye fè travay pozitif sa. M di w mèsi pou sipò nou e si w poko kontinye, si w poko sipòte nou, silvouplè sipòte nou paske nou vle sa. E se te toujou menm mwen menm nan, Asnick Belizaire, nan Ti Bondye Show. Mèsi anpil.